Hey, uh, bonjou e bonswa tout moun kon nou ye, uh, se Wan Ipolit, uh, mwen nan Japon nan moman, men mwen vle pon ti tan pou m di ke bank fon pale avèk uh, pèp ayisyen ak avèk patou nan mond lan, uh, pou l poze kelke kesyon, paske pou nou kapab wè ki bon ke nou kapab rive, e an menm tan, ede kelke jèn ayisyen ak avèk patou nan mond lan tou eseye konprann kiyès yo ye. Li enpòtan pou n konprann kiyès nou ye. Si nou pa konn kiyès nou ye, li ap difisil anpil pou nou avanse. Paske gen moun ki panse ke, hey, m ka ap viv ann Ayiti, men mantalman m, m se yon Ameriken, mantalman, mwen se yon Jomekin, mantalman, mwen se yon lòt nasyon. Se ke nan sans sa moun nan pa vin konprann kiyès li ye, poukisa l egziste. e ki wòl nan sosyete a, paske li pa twouve nan sosyete ki l ap viv la. Li vrèman enpòtan pou nou defini ki bò nou vle ale. Li vrèman enpòtan pou nou konnen ke tankou etanke jenn Ayisyen, se ki kontribisyon nou kapab pote nan chanjman peyi a, nan devlopman peyi a, nan ekonomi peyi a, nan edikasyon peyi a. Etanke yon jenn Ayisyen ki fini lekòl primè, ou al nan inivèsite, ou gen yon degre nan men w, ou gen yon diplòm nan men w, Se ki sa w pral fè ak diplòm sa a? Se ki sa ou regle avèk diplòm sa a? Se ki kontribisyon ou pote nan chanjman, nan devlopman peyi a? Olye ke w ap plenyen pou di ke prezidan pa fè anyen pou ou, dyaspora pa fè anyen pou ou, se ki sa ou fè pou avèk tèt ou? Pou pale ak jèn ayisyen ki nan dyaspora, se ki wòl nou nan devlopman peyi a? Eske wòl nou se sèlman di ke nou se ayisyen? Se ki kontribisyon nou ka pote? Konprann? Se ke gen anpil bagay ke m panse ke jèn Ayisyen an kapab fè pou li ede peyi l devlope, si li konnen kiyès li ye, si l konnen ki wòl li nan sosyete a, si l konnen ke poukisa li egziste. Paske mond lan plen distraksyon. Wi fòk nou amize nou. Wi fòk nou enjoy nou, fòk nou al nan fèt, fòk nou fete, fòk nou al nan lanmè. Men alafen, 215 an nan povrete, 200 kè sa ap mal viv, 200 kè sa yo pa ka bwè dlo glase, 200 kè sa yo pa ka gen bon kouran, yo pa ka antre nan lopital, yo pa ka gen bon wout, gen yon pwoblèm. Se ke nou pa mete men ansanm pou nou travay, nou pa mete men ansanm pou nou konstwi. Se yon bagay ke tout Ayisyen konprann. Pou ki rezon li oblije pi fasil pou vin yon prezidan nan yon peyi olye ke ou gen opotinite pou kreye endistri ki kapab ap moun travay? Pou ki rezon? Sa pa ta dwe yon reyalite yon peyi, men se reyalite Ayiti. Se pou ki yon re, se pou ki rezon m te ka di majorite jèn Ayisyen prefere chita ap plenyen olye ke yo met tèt ansanm lè samdi pou te ka netwaye lari a, pou te ka netwaye yon zòn. Se pou ki rezon jèn Ayisyen an oblije ap plenyen pou di ke leta pa fè pou li. Olye ke li menm li te ka met tèt ansanm avèk mèg mwayen ke li genyen an, li ka met ansanm avèk dyaspora, avèk lòt jèn ki nan viv nan dyaspora a, pou fè yon bèl bagay nan peyi nou. Ou mache avè m? Se pou rezon majorite moun ki nan dyaspora a te oblije chita ap gade ap kwaze bwa yo, ap tann politisyen an Ayiti ouvri baryè pou yo, ouvri pòt pou yo,

Anpil nan nou konnen ke si nou te met men ansanm nou te kapab kreye bèl lopital kote ke moun te ka jwenn swen, bèl lopital ki gen nen nan figi l, ki gen gwo aparèy ki te ka fè, nou te ka di, anpil, nou te ka di sak rele, tankou ede moun yo akouche trè byen paske yo ap akouche nan zo siman nan lopital jeneral la, ede moun yo jwenn bon sak rele, nou te ka di, MRI, ede moun yo jwenn sak rele bon, nou te ka di, sak rele surgery. Konprann operasyon. Men poukisa nou pa fèl? Nou te kapab fèl. Nou jis pa vle fèl. Nou jis pa konprann ki wòl nou nan sosyete a. Nou jis konprann ke si leta pa fèl nou pap fèl. M panse ke lè a rive. Se pou sa ke map di depi 4 an. Se ke map mouri. Fè kèm te kale 10 an map tou dil. M panse ke ayisyen kòm yon pèp, kòm yon nasyon, nou gen anpil kapasite. Men nou pa konnen poukisa nou egziste. M pa kwè kòm yon nasyon nou egziste sèlman pou nou travay nan peyi etranje. Mwen menm ap travay nan peyi etranje. Ou konprann? Mwen menm mwen je Japon ap travay. Anpil lòt Ayisyen nan lòt peyi ap travay. Men èske vrèman se pou sa nasyon Ayisyen an li menm egziste? Pou l sèlman fèt ann Ayiti, ale lòt peyi vin pi rich, ale lòt peyi, al ede lòt peyi regle zafè yo? Men zafè papye nou pa menm kapab regle. Èske sa vrèman ke ki egzistans Pèp Ayisyen an? M pa konnen, mwen m ap poze kesyon, dan mè konprann. Etanke Ayisyen, sa ki enpeche nou netwaye lakay nou? Etanke Ayisyen, sa ki enpeche nou pwodui manje lakay nou? Etanke Ayisyen, sa ki enpeche nou viv avèk, renmen youn avèk lòt pou nou kapab viv ansanm nan peyi a anpè? Sa ki enpeche nou fè sa? Etan ke Ayisyen al patou nan mond lan, etan ke Ayisyen ap vwayaje ki wè bèl bagay, pou kisa n pa ka kon bèl bagay lakay nou? Pou kisa n pa ka gen bèl wout? Pou kisa n pa ka gen bèl plaj? Pou kisa se nan peyi lòt moun pou nou wè tout bagay sa yo? Pou kisa mwen oblije ale Dubai pou mwen wè bèl bagay? Pou kisa mwen oblije ale Etazini pou mwen wè bèl bagay? Sa fè m pa ka kon bèl bagay lakay mwen? Sa k fè jèn Ayisyen an li menm lè l leve le maten k ap viv an Ayiti a pa ka panse pou l di ke men pou ki rezon nou pa ka met tèt ansanm pou nou kenbe peyi a pwòp? Pou ki rezon fòk moun bat mwen, fòk moun banm prizon pou m pa kenbe adratè a? Fòk mache avè m sèke m panse ke gon sòt de revolisyon mantal ki dwe fèt. Jèn ayisyen an dwe reveye koumanse poze tèt li kesyon. Pè toutan ke sa pa ko ka fèt, nou fèk ka ret nan mizè a. 215 an nan povrete, mezanmi. Si apre 215 an nan povrete nou poko konprann kiyès nou ye, nou poko ka konprann poukisa n egziste, men gen yon pwoblèm. Li ap difisil pou nou retire tèt nou nan mizè a. Li ap difisil pou nou kapab retire nou nan mizè a. Si nou kapab, si nou poko kapab rive konprann kiyès nou ye, poukisa nou egziste, poukisa nou la sou tè a, fòk nou kòmanse poze kesyon. M pa kwè ke si papa m te pati kite peyi Ayiti pou l te al pase mizè, pou l sove vi l, pou l sove m, Se menm vi a yon jèn ayisyen 15 an, 30 an de nos jours dwe sipoze fè menm bagay la? Non! Fò m ka kite yon peyi ki pi bon pase sa pou jèn ayisyen sa a. Se sa le rèv tout ayisyen, se kite yon pi bon peyi dèyè si pou jodi an, pou lòt jenerasyon k ap vini an kapab viv. Se sa m panse, pandan ke m ap viv la a, pandan ke m vivan, m te pase ti mesaj sa avèk nou. An jèn Ayisyen, ann poze tèt nou kesyon, ann mete men ansanm, ann wè kòman ke n kapab bati yon pi bon peyi, ann wè kòman ke n kapab kite yon pi bon peyi dèyè pou sa k ap vini yo, ann wè kòman ke n kapab viv pi byen. M pa kwè etan ke jèn Ayisyen pou m leve chak jou fò m sal, fò m mache ak wòzèt sal nan pye m, nan fatra, nan labou, nan tout kote tankou jan kochon ap mache sou fatra, li pa bèl. Yon prezidan pa bezwen vin di w ke w pa dwe fè l, yon leta pa bezwen met lòd pou l di w ke w pa dwe jete fatra atè a. Wap se moun wi nou gen yon sòt de m te ka di yon sèvo meyè ke tout lòt nasyon an nou ka kapab itilize l pou nou fè peyi nou bèl nou ka kapab itilize sèvo nou an kreyativite nou an pou nou kapab viv pi byen pou nou kreye bagay ki kapab amelyore vi nou sa map di a la ou konnen l deja sa map di a mwen ki ap viv an Ayiti a tou ou konnen l deja m pa di w pa fè l. Ou konnen kòman peyi etranje pwòp men pezav yo la pa pwòp ou menm. Ou konnen peyi etranje gen konbyen gazon kat. Ou konnen ke peyi etranje an gen bèl wout. Men poukisa ou pa ka fè sa nan peyi ou? Poukisa ou pa ka atire sa nan peyi ou? Poukisa ou pa ka met tèt ansanm pou reyalize l? Poukisa ou ka vin yon ti katye pa ka mete ansanm, wan nou 60 la mete ansanm, n achte yon 20 sak siman, nou glasiye katye a, nou koule beton sou katye a pou nou ka jwe foutbòl, pou katye a ka bèl. Men pou ki rezon ou fèt nan katye depi ou piti, pou jiske ou rive Cherubin Blanche, katye a toujou sal, li toujou lèd, li toujou kraze. Men kouman sa ou pa ka ranje l? Ou gon sèw manje ak blan, ou gon sèw manje ak lòt nasyon yo. Singapò, bèl peyi. Lachin, bèl peyi. Japon, bèl peyi. Etazini, bèl peyi. Men pou ki sa ou menm kòm yon Ayisyen ou pa ka fè sèw travay pou fè peyi w bèl? Pou ki sa tou ou menm tou, Lolo lap travay pou fèl bèl ou vle tuyel pou gen bebe a menm jan an se nou fòk nou poze kesyon se poukisa nou egziste kòm yon pèp ki rele ayisyen se poukisa nou egziste e ke nou egziste pou nou ka tou gon non ki rele premye ou nou se premye pèp nwa e tou nou se nasyon ki pi pòv nan karayib la oswa nan m te ka di nan amerik lan se fòk nou poze tèt nou kesyon se poukisa nou la poukisa nou egziste kote nou vle rive. M panse ke lè a rive, jan m di an, m di sa menm plizyè fwa, lè a rive. Mwen m ap fè efò pa m, m panse gen anpil lòt jounalis ki ap fè efò pa yo, men si 5 pou san ap fè efò a, ou menm ka gen 10 pou san ki chita ap gade ya, k ap ban m lak sou Facebook a, se sa n ap fè. Menm ka gen 15 pou san nan dyaspora ki chita k ap gade, k ap aplodi pa m fè anyen an, ki lè w ap fè yon bagay? Ou menm jounalis ki chita nan Ayiti k ap plenyen Bondye, k ap priye Bondye tout lajounen, k ap plenyen di ke leta pa fè anyen pou ou a, ki lè w ap leve kanpe fè yon bagay pou peyi w? M panse ke si nou kòmanse kanpe rezoud pwoblèm, kòz ak pwoblèm ki egziste yo, si nou kòmanse vini ak solisyon pou yo m panse ke n ap ka fè kòb. Si nou kòmanse vini ak solisyon n ap kab kreye yon antrepriz. An n pa sèlman panse sou politik sèlman, men an nou panse kapab rezoud pwoblèm, ede moun vin yon vin viv yon vi ki pi miyè, kòz ak ki pi miyò. Se sa m panse. M ap di mèsi tout moun ki pral gade videyo sa. An nou pran tan kapab reflechi, itilize sèvo nou. Pou n di ke ann kreye yon lòt mond, ann kreye yon lòt reyalite, ann pa sèlman ap tann Bondye, ap tann Leta pou l fè yon bagay pou nou. Mèsi anpil tout moun, se te Ronald Hyppolite, yon lòt fwa ankò. Bye.